Kòm ou deja konnen si zanmi paw sè paw fini Dany Kersen jodia video kem pote pou ou jodi an map di nou on gran mèsi a nou menm ki deja abòne avèk chanèl la kap sipòtem sou chanèl la kap avanse chanèl la pou pi devan yon gran mèsi pou nou yon gwo kout chapo pou nou yon gwo bizou pou nou. Video jodi a ke se yon tag li ye ke m te resevwa tag sa pa Anise Hilaire so tag sa kisa li te ye se ki diferans ki gen ant lekòl isit ak lekòl Ayiti isit sa vle di map viv usa ant isit avèk kote m ye a avèk lekòl Ayiti. So, lekòl Ayiti avèk lekòl isit se yon gran diferans, se yon nan tout fason nèt. Mwen soti Ayiti tou pa lontan la, m pa konnen pou yon moun ki kite Ayiti depi l tou piti, ki gen 15, 20 tan, Pil tan isit ki pa konnen anyen de ayiti mwen menm mwen fè tout karyè sa yo tout baz sa yo ayiti so vrèman gen yon gran diferans ant lekòl isit ak lekòl ayiti egzanp mwen genyen ti fim nan li fete 2 zan ayiti ane sa la bali 3 ane lekòl isit lòt mwa mas la la ni mwen menm ni li menm nou fè Menm mwa, preske menm dat, lap fete 6 zan lòt mwa. So, isit yo men gen tout trik, tout fason, anpil timoun Ayiti chita yo pa al lekòl poutèt mwayen ekonomik, poutèt kòb, lage nan lage a. Isit se yon peyi ki vrèman eveye, ki vrèman gen sipò, èd kap ede moun, tout fason si w vle. Li vrèman diferan Ayiti avèk isit. Bon, kèlkeswa moun nan, menm lè w pa t leve nan Ayiti, ou ta fè yon pase Ayiti, ou w ap gade isit, tout bagay diferan, w ap wè menm prezidan nou, menm peyi nou, anyen pa ka mache, toujou pa gen lapè, pa gen tèt ansanm, ni depite ni senatè, moun ki alatèt, ki vis prezidan, ki prezidan. Sow Haïti se peyim li ye mwen se ayisyen map still toujou rete ayisyen pa gen anyen kap chanje nan mwen kap fèm pa ayisyen menm lèm ta pote yon ti non bout papye mwen pote yon lòt sinyati sa yo rele citizen nan map still ayisyen kote ou fèt lap toujou nan papye a sow wap still toujou ayisyen gen yon vrèman diferans lekòl isit ak Lekòl Ayiti Ayiti, timoun nan ale lekòl, pafwa li genyen pwoblèm entèlijans, li genyen pwoblèm ep, fouch, ki pou ede l konprann, ki pou ede l avanse nan klas la, li gen, li bezwen sipò, sipò tityè pou ede l depi pwofesè a fin fè kou a, li fini. Isit, timoun nan gen pwoblèm pou l avanse, si se doktè pou l wè y ap voye l wè espesyalis, y ap voye l fè tchekòp, Si se apa pou yo pran timoun nan pou yo devlope l, pou yo wè talan l, sipò l, y ap fè sa. Isit, tout bagay yo vrèman diferan. Ayiti peyi nou, si nou te gen sipò sa yo, nou te jwenn jan de ankadreman sa yo, nou te genyen tout travay sa yo nan peyi nou, pa gen okenn moun ki t ap kite Ayiti pou travèse nan lòt peyi, bat fredi, bat mizè, leve maten, peye bil. Maten midi swa, mwa ale mwa tounen wap peye bil, bil sou bil, ou ta kouche nan kabann ou ta dòmi ou ta fè yon bon dòmi ou pa kapab poutèt bil, so wap bourike lajounen kou nan nwit, fatig tayèt pa tayèt fòw leve, so vrèman diferan lekòl isit ak lekòl ayiti, egzanp yon timoun ki vin isit ki gen pwoblèm difikilte, pou w avanse, sitou si timoun nan piti. Egzanp ti fi m nan, li te fè l vini, li te adapte avèk yon lang kreyòl, epi li vin isit petèt nan, nou te ka nan ui mwa isit, epi lè lekòl vin ouvri an septanm pral antre oktòb, yo pot ko rele nou, lè yo vin ekri nou pou li ale lekòl, yo te konn ap di, ba nou ti pwoblèm pou li, lefètke langaj li, yo te di e paske li poko twò byen pale ki koz tout. pwoblèm sa yo. Efektivman, yo ba li special teacher, yo pran li travay apa avèk li, jouskase li avanse li menm jan avèk tout lòt timoun yo langaj li, travay li, talan li, tout bagay perfect, tout bagay ok. Lekòl isit ak lekòl Ayiti gen yon gran diferans. Mwen reponn tag sa pa Anise Hilaire. Map mande nou menm ki poko abòne avèk li, pase chanèl la, sipòte l, lekòl isit ak lekòl Ayiti vrèman diferan map diw yon gran mèsi on love nou tout mwen renmen nou tout ou menm ki poko abòne ak chanèl la abòne ak chanèl la map re wè nan yon lòt video.